Bèl bèl medam mwen yo, bonswa, kòman nou ye? E, alò, videyo sa, mwen pa pou li de videyo nou, ti astu sa ke mwen pral pote pou nou an, li pa sèlman pou medam yo nou, paske mwen konnen gen gason, se yo menm ki pran swen rad yo tou. E, kòm nou konnen nan kilti yo nou, lakay nou, Anpil fwa gon seri de bagay se medam yo ki gen responsablite yo alò se sak fè mwen di bèl bèl medam mwen yo men yon ti video ki trè trè enpòtan ke mwen pote pou nou alò li pa valab sèlman pou medam yo li valab pou mesye yo tou fanmiy mwen yo zanmi mwen yo Men yon ti eksperyans nouvo ke mwen pote pou nou. Alò, gen yon, gen yon, yon pasay m sonje m te li nan yon, nan yon ti liv advantis ki di, Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alò, lè m di yon eksperyans nouvo, petèt li gen dwa pa nouvo pou ou, ka te gen tan wè l deja oubyen ou ka te gen tan konnen l deja. Men pou menm lòt moun ki poko ki poko fè eksperyans la, ki poko konnen l, alò li se yon eksperyans nouvo. E ki sa li ye? Jodi a mwen pote yon ti, yon ti astus, yon ti videyo trè trè trè zenpotan, sitou nou konnen nou men manman pitit yo, anpil fwa nou voye ti moun yo lekòl, lè yo tounen, yo tounen avèk. Rad yo chaje mak plim, ekriti plim devan rad yo. Pafwa nou pa konnen ki sa pou nou fè pou nou retire eksè ekriti sa yo ki devan rad timoun nan. E sesi lè li rete nou konnen ke li fè lèd, ok, li fè lèd li pa bèl lank plim nan devan rad la. E. Medam madanm kay yo tou chemiz mari nou sitou mesye pwofesè yo anpil fwa yo konn gen eksè lank plim ladan yo pafwa se pa eksprè moun nan fè plim nan ekri pafwa san san ke se pa sa ke ou te vle alò alè lè ou fin gade ti videyo sa a wap gen yon mwayen ki pi fasil pou kapab retire la menm pa rapèm si lontan e Lè mwen te konn tante fè sa. M pa raple menm son se te kon bagay kon sa. M raple m se te yon kesyon de gaz pou nou retire lank pou nou. Gaz la li te kon efikas se vre, li retire l. Si se pou retire li retire l men gen yon lòt efè negatif ke l kite nan rad la. Nou konnen lè gaz tonbe sou yon bagay, konbyen ke li pran tan pou odè a soti. Kote ke li menm li tonbe a. E pafwa se pa sèl kote li tonbe a li la. Li ye pafwa nan si ou lave l pami lòt rad. Tout lòt rad yo pran odè gaz la. E byen ki sa li. E avèk la teknoloji jounen jodi a konseri de bagay nou kapab di nou rejte yo. Nou fè yon bagay ki pi senp. An nou siv ansanm avèk mwen. Koman li efikas. Manyè sa ke m pral montre nou an pou nou retire lang plim nan rad nou. Wè, pou m kòmanse, premyeman ki sa m fè? Mwen itilize yon mayo blan. Ok? Alò, se pa t li menm ki te genyen l lan non, sa m sot fè a, travay m te sot fè a, premye sa m te sot retire a, e pa t li menm ki te genyen l. Alò, pou m kapab montre nou trè byen sa m pral fè a, mwen pran yon mayo blan pou nou kapab wè efikasite sa m gen pou m fè a. Premye ki sa m fè? M pran mayo, mayo a. Mwen pran alkòl. Mwen pran. M genyen yon ti mòso papye ijenik nan menm. Apre sa, m genyen 2 aplikatè. M pral pase, m ap itilize aplikatè ya. Si m wè li ta pran plis tan pou l fè travay la, m ap itilize papye. Se sa w itilize koton an, ou byen papye ijenik la. Ou byen w ka itilize koton bou ya. Donk, gwo koton an, an lame, pou kote l ap pi fasil, paske l ap absòbe pi rapid. E, e, Plank lan. Kisa li? Li retire l konplètman lè ke w mete. Kisa m pral fè? Premyeman, m gen yon boutèy alkòl nan men m. Mwen pran, swiv byen ansanm avèk mwen wi. M pran alkòl la, mwen vide li sou kote ki genyen plank lan. Nou wè li? Mete alkòl la sou li. Siv pou nou. Kòman li kòman sa pou vri yo. Kòman kòman sa pou vri. Apre, ou gite l fon ti tan pou l aji. Men fin aji, li byen aji. nan rad la epi m pap menm itilize m kapab fè pi rapid paske m pa vle videyo long m pap menm itilize aplikatè yo menm m ap pran yon ti mòso papye si w gen koton se sa nèt mwen m pa gen koton koton m fini m ap fè li avèk papye nou wè jan li ap ouvri nan kan Ann swiv ansanm avèk mwen. Apre ki sa m fè? Byen m ap pase. Pase papye ladan li. Ou koman papye a komanse komanse ble, le zon pa byen parèt e ke limye a bouche fos. M pral montre nou eksperyans sa m fè deja e sa m pou fè a pou nou kapab byen konprann. Nou wè eksperyans lan, men sa m retire deja, nou wè li, men sa m poko retire a. Sèlman pou nou gon ide. Sa, se se te 2 mak ki te genyen, m retire sa, sa jiska prezan avèk alkòl la sou li, kote ke nou wè alkòl la aji, li vin byen laj, se pat konsa ke li te, kounye a m pral pase papye sou lòt pati a.

Nou sonje sa m te sot montre nou an? Nou wè li? Kounye a m pral ba l yon ti alkòl toujou. Epi, m pase yon dènye ti ris papye sou li. Men nou sonje ki koulè n te wè l la.

Nou, nou an vle nou e byen. Ese nou e. Ese nou e, nou e espas de espas kote yo te e yo. E pa fek, ni se pa fab. Mwen fon jem byen pou pou. Pou m pa vle limyè a minimize sa m vle montre nou an. Men sèl bagay, e pafwa, gon moun ki konn pote montre nou bagay men l pa ka pote prèv la dirèkteman pou l montre nou sa l vle fè pase a. Men, mezanmi men, nou wè yo? Nou wè 2 mak kote k mouye yo? Se te kote 2 Mak plim yo te ye. Alò, pa kenbe l pou ou, pataje l avèk yon lòt moun. Se pa fek. Mwen sonje mayo a kòman l te ye, kòman mak yo te ye. Se vreman fyab. Se vreman bon. Al tante pou wè si ta va nan sitiyasyon an. Alò se bon bagay ki rive chak jou. Men nou konnen, nou konnen li la. Ou konprann? Sitou pou pwofesè yo, elèv lekòl yo, ti moun yo sitou. An pil fwa sa rive. E se se. Sèlman ou bezwen alkòl, sèlman alkòl, ti moso koton, biyon ti papye jeni. Epi lapè, lapè, lapè, lapè. Men pwèv la. Men mayo blan nan. Mwen pa ka di m pa tou men mayo blan jan m te ye. Si nou te renmen ti videyo sa, m ap mande nou pataje l pou mwen. Sa m ave kon lòt moun, fon lòt moun wè l. Menm jan ke m te viv eksperyans la. M te twouve se yon trè bon eksperyans. E fè yon lòt moun wè l tou. Si yon moun nan ta nan sitiyasyon sa, pou l ka konnen ki sa pou l fè pwochèn fwa. Dakò, babay, a la pwochèn, pou lè vin yon lòt bon ti bagay konsa pou nou ankò. Mwa.